Kote komisè a lage e bon m pa konnen e enkilpe a oubyen suivan sa l di se yon moun ki te genyen sa w rele yon òdonans de non lye. Men si li pa osi senp paske mwen se komisè a di nou de bagay e laprès la pa Bon, absòbe li. Men, e poutèt sa nou vle pale sou sa maten an. Paske, lè genyen yon òdonans, kèlkeswa non lye ou de ranvwa. E òdonans lan, e menm kenpòt jijman, menm si nan pou yon jijman òdinè, e gen de pati, ebyen si E gen yon pati ki genyen oubyen ki pèdi ki vle fè kenpòt sa l vle fè. Sa vle di, otan de fwa ke l pa sinyifye, lòt pati a pa konnen, li inyore l menm si l te la nan tribinal la, menm si desizyon te rann devan nou. Wi se vre, e kapab gen yon òdonans de non lye, men gen yon fòmalite pou komisè a li menm, èske l te ranpli l? E paske atik 10, otan m raple m sou lwa. e sou apèl des òdonans, li di e pati yo genyen dwa pou yo fè apèl de òdonans lan, e yo bay nan ki fòm, nan ki sans pou l fè apèl la. E youn nan bagay pou komisè a di l te gen dwa pou l lage moun nan, èske òdonans li a li te e li te siyifye, èske l te bay lòt pati yo e. chans pou yo menm yo te egzèse paske li menm li gen 3 jou si li genyen pou l fè apèl l ap fè apèl e pati sivil lan ak pati akize a genyen 10 jou pou yo fè apèl sa vle di fò yo bay moun sa yo dwa sa yo èske sa vle di yon òdonans epi w ka kouri lage èske òdonans lan genyen te e otorite de la chose jije sa vle di èske lè vwa de rekou ki dwe de fèt anndan òdonans lan te fèt. E lefètke laprès la pa twò konprann koze sa, komisè ka bay kenpòt manti l vle, li ka di kenpòt sa l vle e pou l fè lajan menm jan avèk anpil nèg isi fè l, Ramoncite fè li, komisè yo fè l tou. Pifò komisè yo menm e Heronsvilla fè l tou. Bon mwen m di li mo m di l e se pou l m ap montre l kote ke yo pa lè l te komisè gouvènman kote yo pa t sinyifye de moun oubyen E pou te pèmèt moun yo jwi de dwa sa ke yo genyen pou yo fè apèl la, e lòt genyen Salomon ki te fè l tou, komisè gouvènman fò, anpil ladan yo fè l, kote ke yo pa bay moun yo tan, gen òdonans ki soti, ou santi gen yon magouy, gen pou lage, epi otomatikman yo lage, epi dèfwa menm gen yon uisye ki rele Denis Li lage menm anvan li sinyifye òdonans la. Dekwa pou w pa fè apèl. Sa vle di li retire dwa sa a nan men w. Donk, komisè gouvènman Gonayiv lan pa ka pèmèt li fè nou sa, li di nou sa kon sa. Fò l di nou, èske lè fòmalite swivan atik 10 lwa sou apèl dèzòdonans lan Eske l te respekte li? Li pa ka di li te jwenn òdonans ki te la, ki te di lage epi l mande lage. Alò ke laprès pa ap poze kesyon, laprès pa konprann kesyon dwa yo. E lè nèg la ap fè magouy, l ap vòlò, l ap libere gang parèy li, ebyen li pran tout desizyon li vle. Li di moun tout bagay li vle. Alò ke nou konnen dwa pa pèmèt li Epa yon odonans, si odonans lan pa siyifye li pa ka itilizel. Eskel te fè sa? Sa vle di eske lòt pati yo te gen dwa? Si te gen lòt pati, te gen dwa pou yo te, se tout sa pou te esplike nou. Pou te di nou ke odonans lan gen otorite de la chose jugee. Se pa odonans lan li menm ki pou soti, eske odonans lan te siyifye o pati? Paske pati yo gen dwa pou yo fè rekou. E se sa mesye pòtoprens yo e anpil jij denstriksyon. Komisè gouvènman, uisye yo antann yo nan asosiyasyon malfèktè pou yo lage moun, yo antann yo menm yo pa baw dwa yo pa baw tan bon epa soufle yo soufle òdonans lan non yo pa baw tan menm e lè yo fin lage moun yo e lè sa yo sinifye w donk se yon mafya yon mafyozo malerezman misye lajistis li menm pa genyen e kapasite paske mwen m di w wè m mou baw e ronsvila pandan m te la m genyen dosye yo poutèt sa m pale wo e fò Pe Lòske yon komisè gouvènman bay yon isye siyifye yon òdonans, fò fè swivi pou konnen èske l te siyifye l, ki lè moun nan lage e sa k pase. E nou. Lè Ministè Jistis dwe se revoke moun nan, anpil moun ap di, èske se sa sèlman k rezève pou yon komisè pa gen dwa revoke? Men men nou la nou de pwa de mezi. Ou sonje komisè Pòdepè a? ki te fè yon petèt m pa konnen ki te libere oubyen te fè libere yon moun epi yo arete l sa vle di m panse ke se pou yon kesyon de revoke epi yon kesyon de miz an disponibilite se yon kesyon de yon bagay ki grav paske nou peyi a ap viv yon sitiyasyon ki trè difisil e sa nou rele ensekirite oubyen bon li depase nou an kèlke sòt gang pasi pala yo sou rezo sosyo yap pale etc donk m panse se ta e kokorat san ras e m gade m tande gen yon sè youri m pa konnen mwen se sou rezo a m swete ke se ta se ta tout bon m swete m swete se ta tout bon e se bon se pa ta se pa ta tout bon sa vle di donk se yon sistèm e ki la ki an plas kap deranje peyi a e kap mete ensekirite. Donk, m panse ke li pa ta dwe e sèlman revoke e misye ta dwe ap reponn kesyon. Paske genyen e petèt yo pa si yo pa konnen, m ap fè yo e eksplore atikle e 379, 380, bon sa depann de ki kòd e e ou pran si Emeline Pierre Louis, se Anote e Jean Vandal, li kapab e diferan men se nan liy sa yo kòman lè gen de mankman lòske jij, komisè gouvènman fè dè mankman bon m pa m panse m pa konn kisa lwa sou CSPJ a di men m ba w yon lwa nan kòd penal la nan kòd penal la kote ke nan kòd densyon kriminèl la ki pwosedi pou yo arete oubyen pou yo rive lè yon jij yon komisè fè yon move bagay nan sistèm nan donk m panse ke se pa sèlman la fò y ale osi lwen E pou voye mesaj la, bon kòm moun se pa mesaj yap voye, yo voye mesaj pa yo. E paske karakteristik gouvènman ki la, Ariel avèk tout minis jistis li e tout gouvènman an se sa ou rele se se mak fabrik yo se enpinite, e kòripsyon, ensekirite. Ou wè valè skandal ki gen la. Donk m gen presyon yap fè tèt nou tankou sistèm nan pa gen moun. E alò yo pran lòt, yo pran isit e pou yo di tout se vòlò. Se pa vre, m panse genyen de jij koulye a la ki fòme nan lekòl majistrati nan ema k ap ret tann pou yo ale travay, yo pa janm mete, yo pa janm nome yo. Donk yo ka pran ladan yo. E m panse gen moun Gonayiv ki nan moun sa yo. E gen moun nan tout peyi a ki nan moun sa yo. Yo ka mete yo nan sistèm nan men vòlò kòripsyon tankou Ramonsit yo bezwen e tankou e bredi fabien e se de moun sa yo e peti papa se moun sa yo bezwen e pou ede yo e yo bezwen bèna senvil se moun sa yo bezwen pou ede yo e pou yo fè kòripsyon pou yo toujou ken men pinita pou mete moun e advèsè yo bezwen mete nan prizon pou yo mete nan prizon donk se pa lajistis yap fè se pa anyen yap fè se sa yap fè pou yap fè nou konprann fè laprès la konprann e moun yo tout moun konprann ebyen e tout komisè yo genyen tout moun ki kapab vin komisè ebyen yo se dè konwonpi yo pa jwenn moun alò tankou pa gen moun donk nou menm nou di e pa vre alò ke gon pwomosyon ema ki la ki la m konnen e m gen de moun e m konnen ladan yo e de moun ki trè kòrèk e ki pran fòmasyon depi nan lekòl de dwa yo te trè byen donk yo ta sipoze mete yo nan pòs sa yo. Bwa kale a paske E yo te mesye a e alo komisè a li te ede popilasyon ede pa la popilasyon e yo te fè sa ou konnen te rive a e sa se sak te popil ou byen pa konnen ki te pouse tout lòt katye yo e mwen m swete ke se pou tout peyi a m tande gen moun le yo senmak ki e yo fè Bwa kale gen lot kote yo fè e kesyon an mwen bon mwen menm e si ou vle nou ka nou rele li beka m pa gen pwoblèm avè w men e men an di mo a chen chen lè nèg yo ap fè de lè nèg yo bandi ap fè de bagay yo pa ba yo restriksyon donk e nou se toujou nan menm mas de malvèsasyon paske m ap di moun yo pou yo konprann byen e kibò nou ye anpil militan anp moun nan mas yo. oubyen nan ouvriye ouvriyèz yo, yo poko konprann mutasyon kap eseye fèt la, sa n re tranzisyon de ripti la. E mesye politik yo pa vle fè l, yo pa vle mete mekanis strikti pou fè l, men lap rive, lap fèt pou kont li. E men fò toujou konprann gen de moun kap mete bagay pa yo pou l pa rive. Alò si yo revoke e. Komisè nan kanapevè a, sa vle di tout lòt moun, si yo transfere li, tout lòt moun ap pè pou yo pa fè, pa asiste popilasyon an. Alò ke li klè pa genyen lapolis san popilasyon an. Pa gen lapolis san popilasyon an. Fòk mesye polis yo konprann sa. Pa gen polis san popilasyon an. Pa gen popilasyon san polis. E ensekirite a se senbyoz sa a. Se m pa konnen se maryaj sa ak pwofèt e fò nou veye anwo veye anba paske gen de moun e pa aksyon inaksyon yo kapab ap bat pou yo kraze e maryaj sa e map di tou gen de moun e swa mas nan mas yo ki chofè a blan ki panse yo yo tout bagay pare non Polis la poko chanje. Sa wap di a polis la poko chanje? Polis ki tap fè tire gaz yo li poko chanje? E nèg ki tap kap fè peze souse yo la toujou yo poko dakò pou sistèm nan chanje. Sa vle di yo yo vle rete ladann. Donk si nou konprann sa fò nou gen anpil estrateji fò nou gen chita pale pou nou pa konpwomèt. Alò mwen menm map pran yon egzanp e sa ki pi plozib pou mwen nap pèmèt mwen paske mwen menm Ouvriye ouvriyèz yo konnen nan faktori yo BAI disponib e pare pou al ede yo e sitou nap ede yo pandan map pale avèk nou la gon avoka k rele m la se nan bro li ye lap chèche yon enjonksyon pou yo voye bay Aparel SA ki se yon faktori Bekè m pa raple m mesye swa Bekè oubyen Apèd donk sa vle di ke nou nan batay la avèk yo. Men fò yo pa fè fo kalkil oubyen yo pa fò yo byen peze sitiyasyon gen la. Se yon sitiyasyon ki twò fasil e lapolis lan apèn ap ranje kò l pou li travay avèk popilasyon an. Se pa moman pou nou mete l aleprèv. Se pa moman pou nou mete l aleprèv, okontrè se moman pou nou ede l ranfòse tèt li e pou nou pa kite mesye Boujwazi oubyen oligak Jovenel yo koopte polis lan. Lapolis lan dwe anba men pèp la. E lòt bagay m vle di nan sa, pou moun yo evite entòks. Eske lapolis te ka kouri antre Vilaj de Dye pou fè razia ke sèten moun nan tèt yo petèt yo bezwen se sa yo bezwen. Pou ke yo di bon, vwala ben polis lan fè anpil viktim kolateral, men moun yo nan zòn yo, pou ke yo pa avanse pi devan sou lòt gang yo. Fò nou fè anpil atansyon pou nou konprann, pandan mesye yo la, menm otan ke m raple m, Vilaj de Dye la depi prè de 3 zan. Pou moun nou konnen k la yo, men Anèl te fè 2 zan. Sa ap ban nou 5 an, depi nèg y ap òganize, prepare. Yo konnen te genyen e 2 minis jistis te di yo ta pral e e razye yo donk se bloke yo bezwen bloke avanse batay la sa vle di lapolis kmanse gen yon bon konpòtman nan ka sa li pa kouri e e e penetre premyèman pou pa gen pèt yo menm nan mitan yo paske yo pa konn sa ki gen anndan fò yo kontwole fò yo swiv fò yo gade e fò yo gen enfòmasyon fò yo gen enfòmasyon Donk la polis m panse gen yon bon konplo. Nou pa ka mande l pou l kouri ale. Anplis de sa, si l al pote boure, gen anpil moun anba k ap mouri e lè sa yo pral rele a hausse le bode pou yo di bon lapolis fè masak, lapolis fè tisi, fè laba. Alò ke konpòtman lapolis lan byen. Se sa m rele nan lakay mwen nan dezyèm seksyon Vèrèt, y ap bwè labouya sou kote. An n gade yo. Nou pa konn plan. E m panse laprès bezwen. Abstenyon nan sèten ka. Paske nou pa ka, nou pa konn plan lapolis, nou pa ka, nou pa konn, nou pa ka di kisa lap fè. Mwen menm, m pa pale a lapolis, m pa pale a pèsonn, m pa gen zanmi. Bon, m ka gen moun ki konnen mwen, m pa konnen. Men, m pa nan pale avèk yo. Men, fò n ret tann, fò n gade estrateji an. Paske bagay yo pa fasil jan nou menm nou vle fè l. Tankou yon sèl maten, e, way, fò yo te antre anndan pou yo te tiye e tout moun. Non, non, non. M panse. Jiska prezan lapolis gon bon konpòteman nan sa yap fè bon eske se vre eske ou konn polisye a e ki polisye liye ki polisye li pa ye sa vle di koulye a mwen menm panse fòk polisye yo swiv e kòmandman jiskaske plan li fayi li pa bon donk oubyen li pote rezilta mwen menm panse ke leta bezwen ranfòse kapasite yo e m panse konpòtman ki gen la pou le mwen e m pap ba yo yon kat blanch men mwen map swiv paske m pa polisye se vre m ka gen yon ti konpreyansyon e nan sekirite men e m pa konn plan si m pa konn plan m pa ka pale se pou m ret tann ke e kote yo prale al mwen menm sa m si m ka di tout moun yo pa ta ka pote boure e pou yo yo tap gen de viktim nan mitan yo E pou popilasyon Kandan? Koulye a, fò yo jwenn yon jan pou yo penetre sèvis entelijans yo. Oubyen kòm gen pi gwo mwayen koulye a, mwayen sofistike tankou dwòn, tankou koulye a si yo ta gen mwayen pou yo kontwole anlè a tou, nan tout aspè pou ke nou ta rive kote nou bezwen rive a. Paske si yo rive fè echèk, bagay la ap mouri la epi tout lòt gang yo Wè e wè kijan tan e e si kan lapolis ap fon ti repli wè ou tande gen gen anpil e e rezo sosyo anflame e pa anyen nèg yo pè nèg yo ap fè presyon sou psikolojik sou nou tou e m panse fòk militan yo fòk e mas yo fòk travayè ouvriye ouvriyèz yo konprann e e estrateji ki genyen an e a paske mwen m vle pale ankò avèk. Ouvriye ouvriyèz yo, pou yo pa kite yo mennen yo tankou de mouton depanij. Paske premye me, mouvman an te pa t gen anyen kòm nan premye me. Kouman fè menm kote a pa t gen anyen epi menm kote a gen de bagay an fèt? Fò evite ke yo mennen yo tankou de mouton depanij. Nou nan yon sitiyasyon ki trè frajil. Nou poko rive nan tranzisyon an. M ap di w, toutotan sistèm nan pa, m pa di toutotan, Men m panse nan e m konprann toutotan sistèm nan pa chanje apèd pap bay plis kòb e yo yap met tèt yo a leta pou yo fèl se sistèm nan pou nou goumen pou nou chanje nou paka gen plizyè objektif nou paka gen plizyè baz koulye a se pou nou dakò pou nou chanje sistèm nan e tout mouvman tankou bwa kale a ki ka mennen nou nan chanjman sistèm nan se pou nou prann bon mwen menm e gen moun kap di m m m bon. Depi gen mouvman, mouvman tout moun ki move kote move lè ka malè ka rive yo. Kounye a se pou nou bay tèt nou disiplin. Ebyen se pa pèp la pou n ap mande e alò ke lè pèp la t ap viktim, moun sot kafou, nèg yo pran yo, yo krabinen yo. Donk nou pa t janm di, mesye fò nou fè atansyon, nou pa ka ap fè dega e de bagay sa yo. Donk. Hum e konse pèp la ebyen yo di w bon e se te règ sa vle di se de moun ki pase se la pou nou kontwole enmi yo se sak fè m fè apèl la avèk e mas yo pase yo menm yo nan dan geto yo an dan e fò nasyonal solino site solèy tou patou pou yo menm kap pou yo konprann sa pou yo pa kite yo mennen yo trè kou de mouton de panuj pase gen anpil e e medya sosyo medya tradisyonèl yo menm kap fè e kap bay moun yo leson e ki konpòtman pou yo genyen e sak fè e men ou pa konnen e kote yo sitye yo kote yo ye alò ke gen de sijè ki ase enpòtan e pou la près ta trete pa egzanp e kòman on nèg ki tiye on prezidan e m vle pale de John Joel Joseph e avèk yon kolonbyen tou kouman fè kite peyi a yo jwenn yo Jamayik Al di e sistèm nan gwo e kriminèl yo anpil yo genyen gwo mwayen nan men yo e yo kapab itilize tout kapasite yo men mwen menm panse ke gen anpil bri eske lèzetazini la mwen menm tout moun konn pozisyon mwen li klè pozisyon BAI molegaf nou pa nan kesyon okipasyon nou pa nan kesyon enjerans Nou goumen twòp kont li e jounen jodi a nou wè lemond ap chanje e sou kesyon jewopolitik lan. Donk nou pa gen danje, n ap kontinye batay la, n ap kontinye fè sa n kapab fè pou n fè. Bon, gen plen lòt jan pou yo mande l, men yo pa ka, se pa bon moman pou yo konfwonte la polis sa pa vle di mwen menm la polis nan pa gen konpòtman konpòtman pap chanje nan yon sèl kou se pa pandan bwa kale a konpòtman la polis la ap chanje sa vle di fò evite dèz opòtinis nan batay yo se pa moman sa lap chanje la polis la poko chanje e menm nèg k tap tire gaz sou manifestasyon yo toujou la Yo toujou la, men jounen jodi a, gen yon ti espas yo konprann, frè dam yo mouri, yo gen lòt petèt motivasyon, an nou ale nan sans sa. Oubyen petèt tou yo gen 2 peyi, gwo peyi k ap ba yo presyon, paske lò, sa k ap fèt la la, li pa sèlman ensekirite, li dwòg tou wi. A wi, fò n konn sa, li dwòg tou wi. Li dwòg tou. Lè ti bato ap soti Jamayik, wè, ap soti Kolonbi, vin chwe nan baz sa vle di sa gen gwo leta k pral ki pral santi ke li nan sitiyasyon donk petèt sa ka ede tou e pou nou pwofite de tout bagay yo pou ke nou avanse wi nou dakò salè a pa bon salè a dwe moute men anpil batay fèt e pou batay kontinye fèt gen lòt jan lòt fason pou batay la fèt. E lalwa ba yo dwa pou sa, pou yo kontinye batay, e mwen menm m avè yo pou n kontinye batay, men fò n evite ke premyèman nou afebli plis e polis lan, gang mesye moun y ap bon kote, ki moun tou ki kòmandite dèyè bagay e ki enterè moun sa yo genyen. Bon, mwen menm m pa genyen dwa pou m ta pale sou lèt sa a. Paske gen moun ki la e ki pou pale e men kanmenm e se yon aks de batay BAI e ekri lèt nan se nou te sonje tout bagay sa yo e pou nou di ke pou yo e mesye Ariel e pou li respekte desizyon ke lajistis pran paske lajistis la se yon pouvwa. Konstitisyon 87 la mete 3 pouvwa ki genyen kenbe souverènte a nan men yo. Sa vle di youn se jidisyè a. Jidisyè a se vre li poko twò anfòm men m panse egzekitif lan tou pa anfòm tou l pase l manke prezidan e nèg yo fè koudeta. Sa vle di epi yo pran pouvwa. Donk se trè byen. Men genyen tou les nou pa genyen depite senatè. Men lou gen lwa ki la, lwa sa yo fò lwa yo respekte. Donk CSPJ se fini. CSPJ e sètifye ou byen yo pa sètifye, se pou yo respekte prensip lan. Donk se aks batay nou antan k avoka, defansè dwa zimen e nan BAI. Deja nou te yon lèt piblik nou te voye bay minis lan patikilyèman pou komisè gouvènman yo. Paske Pou CSPJ, CSPJ rezoud pwoblèm sa. Nou ta yo mande pran machin nan men nèg yo. Nan tout nèg ki pase pran machin, pran tout materyèl nan men yo. Gen yon ka deja? Bon, mwen m pa nan CSPJ, m ne fè ke li lèt sa yo ekri desizyon yo pran apre non sètifikasyon de sèten jij ou komisè gouvènman. Mwen menm piske m nan tribinal la nou gade nou wè mesye Lafontan toujou la e gen lòt moun kap bat kout bon se yo k pou fè l listwa a jije yo donk men fòk gen lòt moun ki kontinye ap tire la sonèt dalam pou di yo fè yo respekte desizyon pouvwa jidisyè la ou pa ka kite toujou nan figi moun de moun tankou Bredi tankou Ramosit oubyen m pa konnen peti papa bèna wè pa rete moun sa w nan peye bon yo di bèna ap tounen wi bon men li pa petèt lap tounen nan menm kote l te ye a men li tap tounen li ta tounen ale nan kou dapèl paske se la yo bezwen pase fòn gen yon bagay pou n konnen nou pa janm pale nou ret kanpe sou li gon koudeta k fèt la le koudeta m di nou koudeta a pa fè M sot di nou talè a, yo bay John Joel Joseph mwayen pou l ale Jamayik. Yo òganize l. Gen yon kolonbyen tou k ale Jamayik. E se de la y ale, yo pran yo, yo ale Etazini avèk yo. Men, se sistèm nan k òganize l. Se moun tenan koudeta yo. Paske yo pran pouvwa tou. Jozye Pyè Lwi nan palè nasyonal. Madan poukisa nou pa relel prezidan nou rele Joseph Bailey prezidan e li nan palè nasyonal Ariel li menm petèt Ariel ki pou wè se ki pran la part du loup la part du loup donk se pa nòmal mwen se mwen menm m te vle fè eklèsisman sa yo sitou sou sak pase Gonayiv lan pou mèt laprès konprann mye Se yon òdonans jij lan di depi dezan li te la, men èske li te ranpli de fòmalite dizaj e de siyifikasyon de kwakseswa? Èske li gen dwa li menm pou li egzekite l san l pa siyifye? Vwala la kesyon. Donk, m panse se trè enpòtan e pou nou te konn pase. M panse Gonayiv gen ase moun wi, men tout moun koulye a nan pè, nan kache eksetera. Yo pa vle pale, mwen menm e poutèt sa m bay laprès eleman pou yo konprann se yon pakèt vòlò.